Maria, Ou bliye, se te yon jou tankou jodi a. Mwen ak ou te rankontre. M te gade w, ou te gade m. M te souri ba ou, ou te souri ban mwen. Kye m t ap bat fò, kè w t ap bat piti. Mwen ak ou te fè sèman pou n te damou, cheri.
Oh oh ki foli kap pwan la menm jodia. Foli damou mari a.
Se yon foli damou vre. Franchman mari a. Nou gen lontan depi nap voye moute. A vrè di, nou te toujou rete byen kòde, kòde, byen kòde, dekòde, rekòde, Tankou yon kòd ki te kontinye kòde mari a. Se pa paske nou fin granmoun pou nou vag sou tout bagay cheri. Se vre nou granmoun, men lanmou n dwe kontinye boujonnen. Franchman m pa ka rete endiferan devan gwo kokenn jou sa a pou m pa di w yon bon ti bòn fèt cheri. Se sa k fè cheri, lè m wete, m anvi filange w paske w konprann mwen byen. Se wi, se nan fou pou m ta rete. Men kidonk. Gen lanmou se vre men m oblije al travay Lè m retounen n a kontinye fetay Babay Maria Babay cheri Maria Babay Babay cheri
Maria Babay Babay cheri Babay cheri Babay mouche
Se sou!

Kilè wap soti? Mèwi map fou rive nan mache a wi. Ah bon m te pote surèt pou ou wi manmi. M pa konn si ou renmen kalite sa yo. Mèsi pitit gason. De rien manmi.
Djakamò m pito w di mwen te diferan de ou menm non paske map fou rive nan mache a. Sen surèt la wa sèvi yon konpay. Ebyen ok antandan lèm vini. Dakò. Mèwi dakò pitit gason. Bòn wout manmi.
Mèsi pitit mwen.
Se Gad gwosè mouda manmi Oh cheri Cheri Kòman w ye? Byen e twa?
Ah se Syèt m pa santi m byen ditou Ou konn pou ki rezon? Pou ki rezon?
Se paske m pase tout yon semèn ke m pa wè w Humm Epi ale wè? Ah se pa serye sa, ale wè kisa sa vle di? Sa vle di ke se manti m ap bay? Sa vle di ke lè m pase yon semèn pa wè w m santi m byen?
Jackaman, Pi gwo w di m depi w pa wè m, ou pase yon semèn ou pa wè m ou pa viv.
Sisirèt, Se sa, ou dwe kwè l. E se vre. Paske, m konn sa k fè w di sa, se paske w pa fè m konfyans.
Bon, dakò cheri, m fè w konfyans. Bon, Jackaman, m ap poze w yon kesyon. Èske se mwen menm sèl ou gen kòm mennaj ou?
Linik, linik.
Tout bon, Jackaman? Jèn gason kounya yo ta pwè ta yon sèl mennaj vre. Ah ou wè Sensurèt chak fwa ou dim bagay sa se tankou son kout kouto ou ban mwen franchman e vre wi sa pa fèm plèzi ditou.
Cheri sak fèm di w sa cheri se paske se ou menm sèl mwen gen kòm mennaj mwen se avèw mwen ta renmen pase tout rès vim sèlman fè respèw.
Sensurèt, ni mwen menm tou. Se ou menm sèl mwen genyen pou tout lavi. E ke ou menm ou se souf ki lan mwen menm. Gon bagay ke mwen remake, tout pale anpil sa yo, ou bliye kisa jodi a reprezante pou nou Sensurèt. Jodi a? Wi. M pa sonje.
Sensurèt, ou pa sonje se te yon jou tankou jodi a? Ke ni mwen ni ou te damou bon plaj bon jakmèl Kote pawòl nan bouch nou te dous tankou siwo myèl Lè sa a m sonje byen Zwazo nan bwa t ap chante de bèl chanson amonyez Fas a sèt joune radiyez E ke nou te ploge Nou pa t janm k ap mande lage Lanjelis te pase Nou pa t k ap deplase Paske nou potko fin karese cheri Donk Jodi a, dyalòg la gen plas li la. E pou komemore kokenn Chengu sa se surette Men sa m te achte pote pou ou.
Merci. Waww! Djaka man!
Franchman Sesuret, m pa santi m ka viv lwen de ou ditou. A pa wetire paw la cheri? Oh, se sa pi bon cheri. Vrèman?
Epi tou, fò aprann konnen ke cheri lè m pa la fò w panse avè m. Cheri, se pa w te gen gou. Oh!
Men Sesuret, pou ta yon moun tankou m, fò m ta gen gou? E tou dayè, si m chwazi yon fi tankou w, Sèke se paske m gen pou fè m chwazi w. Dakò cheri. Epi se pa ankò w la fen. Ankò? Wi.
Donk m pote yon sirèt la. Ou wè sirèt sa? Sirèt sa senbolize lanmou nou sensire. Se pou sela ke nou pral manje la de. Dakò cheri.

Konsèy salitè, Kòm ou sot di toutalè a e ke ou deside pase tout vi ou avè m, m ta renmen pou lanmou nou toujou kontinye ap limen, ap eklere lemond antye. M ta renmen ke ou respekte lanmou nou sensire. Viv pou mwen, viv pou ou. Pa fè m fache, m p ap fè w fache. Avèk sa, Lanmou nou ap triyonfe. Pwomi.
Dakò.
Bon, se Juliette m pa kab rete non. Oh Djakan mwen, mwen fèk vin la ou gentan pwale. Fè yon ti tan avè m toujou non cheri. Non, il faut ke m ale paske m gon moun k ap tann mwen lakay la. Ok, m pral ba w yon liv cheri. An n al non cheri.
Dakò.
Omaj a lanmou! Viv lanmou! Viv El Apostro! Aje! Mwen menm kòbòy ki di w sa. Jodi a, kote lanmou sa ye a, fò m jwenn li kanmenm. Aje!
Ohoh! Sa fè papa m gen l kontan konsa jodi a? Eer!
M ap rele viv lanmou ti vivi. Oh!
Kòman w ap rele viv lanmou an papa? Ou granmoun tankou w nan lanmou? Ou ta kite sa pou mwen k jèn ki ap fè nan parad men ou menm ou fin ale lè fini kounye a w ap rele viv lanmou? Gadon kaka!
Bon alò ti vivi, sa w konprann? Kòmsi? Èè paske m granmoun nan komsi ou vle di m pa ka bagay m pa m pa ka bagay m pa ka bagay. Ah papa wap fè moun wont. Tan kòman ti fi frekan. Gade Gade ti wòd defanm nou la Pou ki chans ok ma pranw tande Bon m pral atake mèt nan Franchman mwen menm kòbòy ki di sa Jodi a kote lanmou sa kache a fòm jwenn li

M pa vi mal non. Oh m pa wè ditou.
Air, M la wi komsi mon ti jan pa gen pa gen tan epi se zafè nou pa nou pa janm bagay la non. Air, Fon ti chita non.
Ayy oh m pap chit m pap chit. Oh poukisa w pap chita.
Ebyen

Selman pinga pawol la domajew non. Oh cowboy kisa pou dim pou ki domajim.
Se panyen ki mal li ye non. Ebyen dim ni non.
Ebyen madmwazèl fò kalme twa kalme twa kalme twa m bway diw li men w fò kalme twa oh oh e pa anyen non komsi m te vini la m te ka diw

Ebyen eh se konsa m komanse pale wi se yon chan sonèt wi. Ah bon son chan ton vale. Ebyen dim pawol la non. Menm m pral diw li fo kalme twa fo fo kalme twa madmwazèl zezou. Se pa anyen non se dim.
Oh oh.
M pral diw li wi men. Ebyen dim ni non.
Ebyen kitem fon ti Kite m fon ti admirasyon. Eskize mwen. Oh oh. Eskize. Se pa moun ou ye kòbòy. Non se pa fòt pa m.
Se konsa m ye wi depi m ap pale ak fanm m toujou gen gratezon lanmou. Oh oh. Eske. M mèt di w li. Di m li non.
M ap di w li.
M ap di w li wi. M pa wè l sa menm ou pa ka sòti. Oh oh.

Epi, kisa mo a pi la? Ki liv ki nan mo la? Diksyonè, papi!
Frank, ban m wè!
Yon diksyonè, papi!
Ban m wè!
Ou pa wè? Mèwi, ou gen rezon, fin awoyo a! Ou pa ekri liv l ap li Maria, Comment faire l'amour à un homme. Tap! Tap! Papi! Comment faire l'amour à un homme? Se pa anyen non. Se ti vakabon, se ti vakabon, ti sanzave, ti vèmizè, ti vilebrekin ki rele Djakaman nan wi. Ki fè w vin awoyo konsa? Tande papi, m pa renmen lè w ap trete Djakamàn de sanzave a, sa pa fè m plezi ditou. Kòman sa pa fè w plezi a? Ki sa l ye? Se pou yon ti vagabon l ye? Gade nan de sensurèt! Marilia, kite m degaje kòl mwen tan avè l, avè ti fi a tande!
A cheri, sispann pale anpil. Kòm manje a poko pare, ann al nan chanm lan pou n al fè ti vi. Mwen menm, se pa ti vi m ta renmen fè, se gran vi m ta pito fè pito. Ann al nan chanm lan fè kòman w kiyèl la.

Li fin awoyo nan zafè renmen. Ou wè sa map pale w la. Men se sè ton timoun li ye. Jan lap manje a konsa l dwe manje matchatcha. An!
Sispann! Map pale! Sispann! An! Timoun li ye? Enben se pou mete yon bavèt pou li mari a. Ha! M pa di w. Antoulèka. Humm. M wè danje pou ou ak tifi sa. Ki danje w wè pou mwen?
Sonje m di w manje byen sou tab la. Sonje m di w manje byen. Maria ou te konn bagay sa e pa li menm ki te fèl se ou menm janm wèl gou a m santi se menw ti valpa sa pap konn anyen m wè se liv lap li epi gaye mwen menm gen poum sanblew m te koud ou manje depoze kiyè a m te koud ou manje manje non cheri pou fini
ooh li gou jodia ou mèt pedale wi. Ou te vle manje byen pou tèt m ba w. Humm de wayt Humm de wayt ou nèg kounye a w pa anba vant manman w se anba vant mwen w ye la a map tou founen w anba kalòt mwen menm ki di w sa Kòman w fè fin avan avan tout moun ou paka tann lè moun ap manje sou tab se pou w tann pou w gade ki mezi manje pa m ki mezi ki nan m epi answit pou w wè kilè w kilè

M la pou mwen avèk pitit fi w la ou renmen pi plis pase deranje nan tèt w la. Ok. Maria babay. Babay.
Kanta pou ou menm, lè m vini se tou foule m ap tou foule m ap ale. A, sa byen tonbe Maria. Maria, babay. Babay cheri. Babay cheri.
Cheri.
Pitit pa okipe papa w tande. De kont en, m nan chanm lan si bezwen mwen rele.

Tu sais c'est sûr, se pa fòt mwen. Au contraire, m te byen anvi wont ou. Humm! Ho manman! Franchman, se kòm si se yon rose m wè devan m lan la. C'est vrai?
Ouais.
Tu es très jolie. On dirait que franchman figi w se reyon, se reyon sèlman.

moman sa pou n ta fè yon ti sòti, pou n ta bwè yon ti krèm, ta al nan sinema, epi tou nou ta tou pwofite enjoy nou.
Bon, m konprann cheri. Epi kisa n ap fè? Ebyen n ap sòti.
N ap met manmi okouran? Ebyen rele manman w. Manmi!
Wi?
Manmi! O, Jakaman! O, bonswa manmi! Koman ou ye? M byen wi e ou menm?
M byen wi, chita non. Koman mari ou ye? Li pa pi mal non l fou santi. Ah m santi bagay yo mache paske figi a bèl. Ah ou konnen, menm si l granmoun non l fè travay li wi.
Bon manmi m te pote sirèt pou ou wi. M pa konnen si w renmen kalite sa yo. O mèsi pitit gason m. Manmi, Djaka mwen envite m pou m fon ti sòti avè l. Sòti? Ah manmi! M pa kwè non. Sòti? Humm kounye a pouw k konn kiyes a se surette? M pa kwè wap ka responsab chay sa pou kont mwen. Manmi!
Manmi Marilia se pa grav. Il est vrai ke mesye Matchatchan on ti jan konmoker avèk avèk mwen men sepandan m konnen ke li okouran de renmen mwen menm avèk sè Surette la. Li okouran men mesye sa twò konmokyèl.

Merci manmi.
Orevwa manmi.
Orevwa mesye dam.
Merci manmi. Ey mesye dam selman pa fè fò nou Gade de timoun yo non wa di se frè ak sè telman yo sanble bon Pral manje sa pa la tem fon vye nan mache a.

Père. Se sila t renmen an ki fè lèm t al lakay li a li tap bagay mwen konsa m pap dil anyen wè renmen sa map kraze li kanmenm piske m paka renmen map kraze renmen an piske m paka manje map kate manje a m pral kot manmay a papay se sam li ye m pap di ok.
Oh oh He he he hee Apa tine poko janm monte toujou Mezanmi mezanmi Sa m pral di matchatcha Kisa m pral di Depi m la Missy pran nan pèlen Mezanmi gade kaka moun M fin di tine yo pa soti M pran anba matchatcha Woy Mezanmi
Cheri sa w genyen Oh cheri chita non M apèn parèt m tande woy Meni

Li fon.
Ayayayay m pa konprann ou, ou genlè nan vis. Non li fon vire dèyè an. Si pou ou e laj e pou ou. Humm. Ayayay m paka konprann. Si m di w m ka konprann se pi gwo peche m fè. Mari a kote sensirèt. Li. Ayayay.